Eske m tande DC a sot bay 300 milyon goud la, eh DG a excuse moi, DG a sot bay 300 milyon goud, yo mande yon bagay ki pou fèt dan vil okay epi ou pa reponn ou fè kòmsi ou pa tande. Genlè erezman m te la. Enbyen. Ou konn sa n ap fè? N ap ajoute yon lòt 50 milyon goud pou n ka fè mezon lè kolektivite a nan lè ka. Men kounye a, anvan n bay kòb la, yon bagay ki pou fèt tou, majistra vin nan, fò w bay tè a. Majistra m, kilè w ap bay tè a?
Demen si w vle tè a plat, m ap

Pou lè kay, men pou tout Penensyl-la, pou ke nou ka gon kote, pou ke nou rankontre, pou ke nou brase lide, e ke pou n ka bon motè devlopman Penensyl di Sid-la. Mèsi. Bon, m te gon diskou la, m pa bezwen di ankò, m fin bay 50 milyon l fèt. Bon, men, m panse, m panse ke.

M ap pale sekirite atravè kolektivite yo, mwen raple m premye premye diskou mwen te fè lè mwen vin premye minis. Mwen te klè sou misyon gouvènman m ap dirije a, fè bon jan eleksyon. Nou konnen, menm jan ak mwen. Eleksyon se mak fabrik tout tranzisyon. Pa gen tranzisyon san eleksyon. Tranzisyon nou ladan l jodi a gen yon ajanda ki sòti nan akò 3 avril la. Chodyè tranzisyon sa a chita sou 3 wòch dife, sekirite, Konstitisyon, Eleksyon. Depi 11 novanm 2024, se la mwen ye. San kanpe, mwen pa sispann travay pou pèmèt sekirite tounen nan 4 kwen peyi a, espesyalman kote kriz la pi malouk, ki se Depatman Lwès, Latibonit ak Sant. Jodi a mwen vle raple tout moun, tout sektè nan peyi a ak tout sitwayen, tout moun ki nan dyaspora a, tout zanmi peyi a, tranzisyon sa a p ap chanje wout, se wout eleksyon n ap pran. Gouvènman m ap dirije a, 24 sou 24 san pran souf, n ap goumen pou n kreye kondisyon pou sa fèt, Pou peyi a gen otorite e se pèp la ki chwazi yo. Se travay sa gouvènman an ak konsèy prezidansyèl la ap fè depi plizyè mwa. M ap raple, djòb gouvènman an se kreye bon jan kondisyon pou eleksyon fèt nan peyi a. Eleksyon pa zafè yon sektè, pa zafè yon kan oubyen zafè yon pouvwa. Eleksyon se zafè pati politik yo, zafè pèp la e zafè tout sitwayen. Poutèt sa, jodi a, mwen vin mande pèp ayisyen an pou l pote kole avèk otorite yo pou nou mennen peyi a nan eleksyon. Anpil moun kontinye mande si eleksyon posib. Yo menm di. Ou kwè ap gen eleksyon? Moman an mande pou nou poze kesyon yon lòt jan. Ki aksyon chak sitwayen, chak sektè, chak jèn gason, chak jèn fanm, chak otorite nan Leta a ap fè pou pèmèt ke eleksyon fèt? Dapre mwen, Se repons sa a peyi a bezwen nan men nou chak. Se apèl sa a mwen vin lanse bay tout pitit peyi a, espesyalman moun nan Gran Sid. Paske, sa gen prèske 10 lane depi eleksyon pa fèt. 10 lane! Dans la vie demokratik sa vle di kichòy. Mezanmi, si n vle mete peyi a sou chimen devlopman, fòk nou pran desizyon sa. Se yon desizyon ki dwe pran nan tèt kole, nan pote kole e nan kole zepòl. Desizyon tèt ansanm sa, desizyon twèt ansanm sa. Dwe gen ase jevrin pou bay peyi a yon lòt konstitisyon, pèmèt bon jan refòm e pèmèt jenès la reyalize rèv li. Ban m pwofite eksplike nou pi gwo desizyon gouvènman an ak KPD a pran pou mete peyi a sou wout eleksyon an. Nan Konsèy dè Minis ki fèt nan dat 14 avril 2025 lan, Egzekitif la te vote yon bidjè rektifikatif. Se yon bidjè lagè. Se yon bidjè eleksyon. Bidjè sa bay Leta mwayen pou l kreye kondisyon pou eleksyon sa fèt. Toupatou sou latè, Bidjè se yon zouti gouvènans ki pote anbisyon Leta. Lè nou bezwen konn ki wout yon peyi ap pran, se bidjè a pou nou gade. Nan bidjè rektifikatif la nou adopte sou zafè sekirite, nou mete plis pase 35 milya de goud pou konbat gang yo epi mete lòd nan peyi a. Nan 35 milya goud sa, 28 milya pou lapolis, epi 7 milya pou lame. Anvlòp sa a dwe pèmèt fòs sekirite ak defans yo achte materyèl, ekipman, zam ak minisyon pou batay kont bandi tout plim tout plimay. Bravo! Bravo! Bravo le Prezidan Senghor! Bravo Mateli pou kapite lapolis! Nou mete 11 milya goud pou zafè imanitè. Sa ap pèmèt moun ki deplase tounen lakay yo e amelyore kondisyon lavi moun ki nan katye ki pi pòv yo. Nan zafè eleksyon, Leta ayisyen gentan mete 65 milyon dola vèt nan operasyon elektoral yo. Yon lòt bò, nou mete 750 milyon goud pou sipòte aktivite pati politik yo. gen anpil avanse ki fèt sou chantye eleksyon. Kep la fè bon travay sou òganizesyon pwosesis la, menm jan gen anpil bon nouvèl. Semèn k ap vini an, komite pilotaj la pral gen pou l remèt nou pwojè tèks konstitisyon an. Dekrè pou òganizasyon referandòm yo gen pou l diskite nan konsèy dè minis nan semèn k ap vini yo. KEP a kontinye mande tout ap kontinye monte kanpe tout estrikti toupatou pou referandòm ak eleksyon sa fèt. KEP a deja fè envantè sa yo rele materyèl sansib yo. Nan dosye eleksyon, tout minis gen gwo wòl pou yo jwe. Se pou sa mwen mande yo pran Dispozisyon, fonksyon ak obligasyon yo a mande yo mete peyi a sou wout eleksyon. Minis k ap travay sou zafè eleksyon ak konstitisyon gen obligasyon pou l fòme 30 mil ajan sivik k ap deplwaye nan tout peyi a pou fè sansibilizasyon sou eleksyon ak konstitisyon. Minis kondisyon fanm nan gen pou l pèmèt patisipasyon fanm yo nan gwo wonmble k ap brase lide sou konstitisyon ak eleksyon nan tout peyi a. Minis jenès ak spò a gen manda pou l mobilize lajenès pou l bay pou yo bay dizon yo sou konstitisyon an avèk eleksyon Paske, konstitisyon ak eleksyon k ap vini yo, se yo k ap deside lavi lajenès la pou pwochen ane k ap vini yo. Minis jistis la, li gen pou l travay ak pati politik yo sou zafè finansman pati politik yo. Mwen mande minis la Pou l travay avèk CSPJ, Federasyon Bawo yo, ak tout operatè nan zafè dwa pou fòme moun sou kontansye elektoral ak tout kesyon ki gen rapò ak dwa ki enpòtan pou pwosesis elektoral la. Minis Afè Sosyal la, Minis TPTC a dwe mete kanpe tout peyi a pwojè apezman sosyal pou pèmèt. Jèn yo jwenn tchotcho nan pòch yo pou ede tèt yo ak fanmi yo. Minis Enteryè gen pou l lanse pwojè nan tout kolektivite yo sou zafè sekirite minisipal, se sa n ap fè la a jodi a, asenisman ak devlopman lokal pou pèmèt depatman yo Komin yo ak seksyon kominal yo jwe wòl yo kòm aktè nan gouvènans lokal e nasyonal. Minis Edikasyon ak DGFNE a, mwen mande n mete kanpe divès pwojè pou sipòte pwofesè, bay asistans ak elèv epi ede lekòl, inivèsite ki boule yo jwenn mwayen pou yo ka rekòmanse fonksyone. Lis la long, ONRH, Ministè Finans, Ministè Ayisyen Vivan Aletranje, Tout ògàn ki gen obligasyon pou mete yo opa. Nou dwe bay pèp la rezilta. Nou dwe rann pèp la kont sou travay n ap fè pou n mete devlopman tout bon. Mwen mande gouvènman an an menm tout aktivite sa yo dan tout peyi a yon fason pou nou kreye kondisyon pou peyi a pran wout eleksyon. Mwen menm kòm Premye Minis. M ap asire m chak santim k ap depanse nan bidjè sa a ap mennen nou tèt dwat nan sekirite avèk eleksyon. Ayiti bezwen lapè. Ayiti bezwen rekonstwi. Jodi a, Ayiti bezwen kolektivite yo. Ayiti bezwen jèn yo. Ayiti bezwen fanm yo, Ayisyen andeyò tankou lavil, Ayisyen anndan peyi a tankou Ayisyen nan dyaspora. Ayiti bezwen nou tout nan batay sekirite a. Ayiti bezwen nou tout. Ayiti bezwen nou chak pran wout eleksyon. Ayiti bezwen pitit li yo pou yon lòt konstitisyon ak bon jan gouvènans. Mèsi bokou.
Map mande nou Map mande nou bat yon pi gwo bravo ankò pou Premye Minis lan. Premye Minis lan ki anonse plizyè pwojè enpòtan, plizyè pwojè enpòtan ki pral fèt nan zòn yo la a. Donk se enpòtan ke nou aplodi l e aplodisman s on fòm de remèsiman alò premye minis e rektè UCSAC la di m di w e ti wout ou an w soti w vin la a e li ta renmen w gade ki sa k ka fèt pou li pou e milye etidyan ke l genyen yo pou ke yo ta kapab e frekante la a nan meyè kondisyon. Donk, li te mande m bay mesaj la, mwen bay li. Mèsi. An n bat yon gwo bravo ankò pou nou menm e pou tout gouvèneman ki prezan la a kounye a.